Sa te fèt pou premye fwa yon premye janvye 1804 o Gonayiv, kote zansèt yo te reyini ansanm pou yo te fete fèt endepandans peyi a. Se yon jou ki te fè onè tout Ayisyen an jeneral. Yon premye janvye 1804, Sa te fèt premye fwa nan listwa. Nou te gen bra ontonè ki te redije Lak Endepandans peyi a. E ce dernier fut le premier historien de la nation haïtienne. Yon 1804 ki make lespwa, lonè e fyète. Yon 1804 ki fè tout Ayisyen te reyini ansanm. Zansèt yo te panse diferan, yo te panse ak yon Ayiti, yon Ayiti ki bay lespwa, yon Ayiti kote tout pitit li kapab viv alèz nan peyi a. Men, apre lanmò Jean-Jacques Dessalines, bagay yo te vin kòmanse diferan, rive jouk jounen jodi a, ki mennen peyi a nan sa l ye la. Nou menm antanke Ayisyen, Nou vreman dechu de tèt nou. Nap respire se vre men nou pap viv paske nap viv nan yon peyi san espwa, yon peyi kote nou pa gen okenn avni ki prepare pou jenès la. Men nou menm jenès ayisyen li lè, li tan pou nou leve kanpe poun di non li pa posib. Li pa posib pou peyi a kontinye ap viv konsa. Li pa posib pou nou ap kontinye ap viv nan fatra. Li pa posib pou n kontinye ap viv nan lamizè. Se nou menm jounen jodi a ki pou kanpe, ki pou di non, li pa posib. Apre 220 lane endepandans, jodi a egzakteman fè 220 lane. endepandans peyi a men nou toujou ap viv nan lamizè nou toujou ap viv nan povrete nou toujou ap viv e nou respire se vre men nou pap viv men an nou kanpe an nou leve pou nou pran desten nou an men pou n di non li pa posib li pa posib pou jenès la kontinye ap viv nan pwostitiye pou yo manje Li pa posib nan yon peyi pou yon plat manje se liks li ye. Li pa posib pou timoun yo leve yo pa ka al lekòl. Li pa posib pou n pa gen lopital nan yon peyi. Gouvènman met ansanm avèk nèg a zam yo, yo fè prèske tout pitit peyi a pati kite peyi a. Yo fè tout leve ale, abandone peyi a. Men non! Nou tout pa ka ale. Fòk genyen ki rete. Men sa ki rete yo, e menm sa ki nan dyaspora yo, an nou leve vwa nou ansanm, an nou kanpe pou n di non. Li lè, li tan pou bagay sa yo sispann. Ann ini nou, ann fè yon chenn de solidarite. Tankou Guy Philippe anonse l jodi a, an nou ini nou ansanm, an nou leve kanpe, ann foule beton an. pou n di non a la mizè, pou n di non a la vyolans, pou n di non a ensekirite, jis pou nou kapab wè kòman nou kapab chanje figi peyi nou. Ayiti se pou nou, nou se Ayisyen, nou pa ka kite l peri. E Ayiti p ap peri. Men pou Ayiti pa peri, se nou menm ki pou kanpe, pou n di non, li pa posib. Mwen ta renmen wè peyim chanje, mwen ta renmen wè peyim dekole. Men pou peyi a chanje, se nou menm pou ki met tèt ansanm, se nou menm pou ki kanpe pou nou travay an solidarite, an kolaborasyon youn ak lòt jis pou n kapab chanje imaj Ayiti. Nou se Ayisyen, nou toujou di nou se manman libète. Men, an nou fè yon revolisyon pou yon lòt libète. Paske, li lè li tan pou nou soti nan sa nou ye a. Peyi a pa kapab ankò. Ayisyen soufri twòp. Nou imilye twòp. Tout kote nou pase se soufrans. Tout kote nou pase se imilyasyon. Men non, an nou kanpe pou nou travay pou nou sispann bagay sa yo. Paske avni peyi a. se nan men nou l ye. Jenès la viv san espwa, men li lè pou nou di non, li pa posib. Mwen espere 2024 sa, ke nou tout Ayisyen alawonnbadè, kèlkeswa kote nou rankontre nou, kit se Ayiti ou nan dyaspora, pou nou mete vwa nou ansanm, pou nou leve kanpe, pou nou di non, li lè, li tan pou nou kòmanse wè chanjman Ayiti. Ann di non a oligak kowonpi sa yo kap detwi peyi a. Nap viv nan yon peyi tout sa leta fè se byen. Pèp la rete de bra kwaze, li pa janm di anyen, li pa janm fè anyen. Yon kòb tonbe pou yon pou yon pwojè, leta manje lajan. Pèp la rete de bra kwaze, li pa janm di anyen. Se ke tou va byen. Men non nou sou pèp. Leta ap travay an fonksyon de pèp la. Leta ap travay pou yon pèp. Si leta nan yon peyi ap travay pou yon pèp, si leta pa konpli avèk sa pèp la mande, pèp la dwe mande leta eksplikasyon. Pèp la dwe leve kanpe pou l di non, li pa posib. Men non li lè li tan pou nou pran tout bagay sa yo an chaj antanke Ayisyen. Nou tout konsène yo chanjman peyi a. Nou tout konsène paske nou tout ta renmen wè Ayiti chanje. Men pou Ayiti chanje, fòk nou chanje mantalite nou dabò e fòk nou mete nou alaksyon tou. Paske nèg sa yo, y ap dechèpiye peyi a, konsekans lan se nou menm ti malere yo k ap peye sa. Men yo menm, yo pa wè mizè ki gen ann Ayiti, men se nou menm ki wè. M ta swete ke nou tout pandan ane 2024 sa, nou reyini ansanm, nou met tèt ansanm jis pou nou e leve kanpe pou nou mande chanjman pou Ayiti. Mwen renmen nou anpil, mwen espere ke ane 2024 sa kapab pote siksè, lapè, sante, kè kontan e pwosperite pou chak grenn nan nou. Mwen renmen nou anpil. Se te frè ou zanmi ou, Maestro Dave. Mèsi.